Depi la maten an, nan kad konferans de près ke òganizasyon dwa zimen, jistis e solidarite ap òganize, nou menm nap touche pwen kestyon òganizasyon eleksyon ki ap fè anpil pale anpil de nou jou pa rapò avèk dekrè elektoral epi kalandriye elektoral ke gouvèneman Alexis Epizeme deja pibliye ki deja an mach. Tou dabò, n ap di ke eleksyon nan yon peyi se yon etap ki nesesè nan vwa demokratik yon pèp. Se li menm ki pèmèt pèp la sòti pou al vote epi pou chwazi moun ke li deside ki pou dirije l, ki pou oryante l pandan yon peryòd de tan defini. Donk se nòmal e se a felisite lefèke nou wè ke gouvèneman an pran wout pou al nan eleksyon. Men kesyon ke nap poze eske eleksyon a lè aktyèl li posib pou li fèt nan peyi yo selon jan konjonkti yo ye sitou sou le plan sekiritè. E nou konnen ke gen anpil zòn ki ki pa ki pa vivab, ki pa gen moun ki ap viv ladan yo pa rapò avèk sitiyasyon gang yo ki ap bay panik. Leta a prevwa òganize. yon referandòm. Premyèman, nou, Òganizasyon Jistis e Solidarite, di ke kesyon referandòm se yon bagay ki enkonstitisyonèl, ki pa kadre avèk lalwa ayisyèn. Kounye a, n ap poze tèt nou kesyon, èske si yo òganize eleksyon, yo fè referandòm, sou ki konstitisyon ke moun sa yo yo menm, elu sa yo, pral dirije? Paske referandòm, lè l òganize, sa vle di ke Li elimine oubyen li amande konstitisyon an ki te la. Men kounye a, ki konstitisyon ki pral efektif pou moun sa yo kap al dirije a dirije? Donk, se, se, se, se ansanm de kesyonman ke nou genyen anndan òganizasyon an ke nap poze. Mentnan pou kesyon zòn ki pa, ki pa. ke yo retire ki pa t nan eleksyon. Eske zòn sa yo, zòn kote gang yo ye, n ap pran le ka pa egzanp Mirbalè, ki se yon komin an jeneral ki pèdi, ki nan men gang, eske ap gen eleksyon ladan l? Kiyès k ap reprezante l? Nou gen Kafou, ki yon komin ki totalman sou kontwòl gang. Nou gen komin Dekenskòf. Nou gen Site Solèy. Nou gen Kwadèboukè, nou gen Lachapèl, nou gen Lyankou. Se prèske mwatye de Latibonit ki pa sou kontwòl Leta. Èske sa vle di Leta a deside oubyen l dakò ke nou nan Ayiti ki divize an de repiblik e ke eleksyon ap òganize pou yon pati moun e ke lòt pati moun nan pa nan eleksyon? Èske y ap gen kandida k ap reprezante yo? Èske Kwadèboukè ap gen yon majistra k ap reprezante l? Èske Mibalè ap genyen l? Si l ap genyen l, kòman elektè sa yo pral vote? Yo prevwa òganize de lis elektoral e etabli de sant de vòt dan de milye kote ke moun ap gen aksè pou vini. Eske moun Site Solèy yo pral debake Dèlma pou yo vin vote? Eske kandida ki sou ki kandida nan komin Site Solèy yo, eske meri sa yo pral etabli dan de zòn ki pa Site Solèy pou moun sa yo dirije Site Solèy? Se ansanm de kesyon ki preyokipe nou anndan òganizasyon Jistis e Solidarite. lè n rann nou kont de sitiyasyon moun ki deplase yo, daprè chif oim estime se plis ke 1 pwen 4 milyon moun ki deplase atravè repiblik la. Nan kontèks òganizasyon eleksyon, kalandriye elektoral la oubyen dekrè elektoral la prevwa enskri anviwon 4 milyon elektè ki pou patisipe nan eleksyon. Donk lè w gen 1 pwen 4 milyon moun ki deplase, sa deja fè anviwon 35. pou san nan popilasyon ke yo dezinye ki pral nan eleksyon yo ki deja pap prezan. Donk nou menm òganizasyon Jistis e Solidarite nap kestyone fezabilite eleksyon yo e si yap fèt, kòman yo pral fèt, kijan yo ap òganize pou repatisyon bilten, pèsonèl deplase etc. Donk se ansanm de preyokipasyon sa yo nou menm nan anndan òganizasyon Jistis e Solidarite nou genyen e nou ap mande leta a, si tout bon vre yo vle òganize eleksyon anndan peyi a, Gen yon bagay ki primòdyal ki sipoze fèt, se retabli sekirite atravè teritwa Repiblik la. N ap pran egzanp, gen kidnaping nan ki ap alawos, èske moun yo ap gen tout kyetid yo, èske y ap gen tout sètitid pou yo pran lari, pou y al nan eleksyon, pou y al vote san ke yo pa konnen ke yo kapab viktim a tou moman. Donk se prensipal preokipasyon nou e nou remèsye laprès maten an ki te prezan. Non pa m se Mèt Phaniel Farah, mwen se avoka e direktè dè zafè imanitè o sen de Justice et Solidarité. Nou panse ke sekirite a kapab etabli e leta a ka garanti l. Se yon kesyon de volonte. Paske n ap di l. E leta li gen lejitimite vyolans lan, li kapab reyaji. E n ap pran yon bèl egzanp moun Mibalè te fè. Gen anpil moun ki ka kritike chwa pèp Mibalè a te fè lè yo te deside pou yo antre nan yon pwosesis de lapè. Men, li se yon bon bagay e leta te ka anbrase l nan repons li te ka vle pote pou gen yon eleksyon nan peyi a. Si leta te akonpanye sosyete sivil lan, si leta te akonpanye popilasyon an nan demach lan, pou te kapab rankontre kriminèl yo e bandi yo fè yo tounen nan baz yo, petèt gen de zòn ki te kapab ofiramezi retwouve yo. N ap pran egzanp Dèlma 30, Nazon. Aktyèlman nèg yo kite l, men menm lòske Leta pa akonpanye popilasyon an, men ofiramezi w ap santi ke popilasyon Nazon an menm lòske l sou tout enkyetid ki genyen men yo retounen ofiramezi. Men òganize eleksyon nan de zòn kote ke Leta pa gen kontwòl kòman sa pral rive fèt. Dayè menm materyèl elektoral yo ki se de materyèl sansib, eske sa a ap garanti e m te kapab di kredibilite eleksyon sa a?
Lè gouvènman sa a moute a, li moute avèk la misyon pou retabli sekirite nan peyi a. E apre retabli sekirite nan peyi an, se òganize dè eleksyon. Dabò, retabli sekirite, e apre sa, òganize dè eleksyon. Jodi a, sa w ap konstate, gen anpil moun ki kondane l, ki denonse l. Y ap fòse fè yon bagay ki p ap eleksyon. Paske an oken ka, ou pa kapab òganize de eleksyon kredib avèk sitiyasyon ensekirite sa a ke nou ye la a. Tout moun dakò l. E w ap gade, tande nan spòt yo byen ke KEP a voye a. Yo di moun yo al reyenskri, dabò s on demagoji. paske tout lis yo la deja, yo di moun yo al re-enskri. Lè yo fin di moun yo al re-enskri, yo di ke kote ke moun yo enskri an, se la y ap genyen pou yo vote. Mande tèt ou, èske jodi a, nan Sen Michèl de Latalay, nan Lyankou ki pa gen okenn moun, nan Petite Rivière de l'Artibonite, nan kafou, nan Gresye ki gen plis ke 20 moun ki sot mouri la, menm denonse menm yon mesaj leta pa voye. Eske zòn sa yo gen moun gen leta kap enskri? Absoliman non. Men si moun sa, moun ki Gresye a, li soti li pral vote, ki kote li pral vote? Li pral vote Leyogàn. Lè wap vote Leyogàn ou pral vote pou majistra Leyogàn. pou depite Tigwav, pou depite Leyogàn, men se pa pou depite Gresye, ni Kanfou. Ou wè? Jodi a, kèlkeswa moun nan ki li nan ti lig fè l ap konprann li. Ou di ke moun yo al reyenskri. Reyenskri a se yon pwosesis demagojik paske nou di ke ONI genyen tout rejis yo. Dezyèmman, kote w mete rejis pou moun yo enskri a, se kote ki plizoumwen gen ti pè yo, nan zòn kote moun kapab mache yo. Men, moun e moun ki nan Gresye a, èske pap gen eleksyon pou li? Il faut se demander ça. Èske pap gen eleksyon pou li? Se près de 13 komin. ki anba kontwòl gang? Eske pap gen eleksyon nan zòn sa yo? Eske nap fon eleksyon enkliziv oubyen nou deside fon eleksyon ki ekskliziv? Eske tou son demach pou ke gen plis tan k pase pou nèg mesye men mesye dam ka yo yo touche plis kòb? Oubyen eske pral gen yon lòt tranzisyon, yon tranzisyon ki gen tèt li sou zepòl li ki ka òganize eleksyon? Paske eleksyon se bagay tèt frèt e bagay moun tèt dwat. Òganizasyon Jistis e Solidarite vle ke gen des eleksyon kredib, onèt e demokratik ki fèt. Men pou ke l fèt gen yon ansanm de kondisyon ki dwe reyini. Donk, nou menm sa ke nou mande, dènyèman m t ap tande Evens Paul ki t ap denonse sa, mwen tande yon ansanm de moun ki ap denonse sa, nou mande ke, Nou pa gen oken pwoblèm ak gouvènman an, keseswa y ap fè kòb ou pa. Ke yo pran lè dispozisyon nesesè pou retabli sekirite a, paske dabò gen de gwo cha daso ki vin la, yo di yo p ap manyen l. Si yo menm p ap manyen l, sa vle di yo p ap retabli sekirite. Ok? Donk, nou vle ke nouzot, apre plis de dizan pa gen eleksyon, fòk gen eleksyon nan peyi a. lè pou gen eleksyon nan peyi an, fòk yo retabli sekirite a e rapidman. Lè sekirite a retabli, tout moun ap kapab enskri lakay yo, nan komin lakay yo, tout moun ap kapab vote moun ke yo dwe vote, kandida pa yo. E tout moun ap vote nan sans di byen paske eleksyon vle di nou nan wout pou demokrasi. Eske nou dakò kite demokrasi ou pa? E a yon sèten moman, si yo pa deside fè l, listwa ap deside e lapopilasyon ap deside.
An dote tèm nou pa nan eleksyon.

Nan kay pèdi lap kafe wi. Non tande
moun tèt dwat moun tèt dwat paka di sa ap gen eleksyon kap fèt la.